Bosal nan nò, bosal nan sid, bosal nan lwès, bosal tout kote, reveye, reveye, reveye! Men dyab yo, men dyab yo, men dyab yo! Yo pè sa k sou nou an! Yo pè sa k nan nou an! Epi lè yo pa ka manje nou yo rele n dyab enben men dyab yo Nèg yo manje jis yo gonfle epi pèp la pa ka manje Nèg yo manje jis yo gonfle epi Lasalin, Site Solèy, Bèlè bezwen lopital, yo bezwen lekòl. Nèg yo manje jous yo gonfle. Mezanmi peyizan yo bezwen ekipman agrikòl. Yo bezwen kanal dirigasyon pou yo jwenn dlo pou yo ka fè manje pouse sou latè.

Reveye nou, leve kanpe, Bosal kanpe nan Sid, Bosal kanpe nan Nò, Bosal kanpe nan Lwès, Bosal bare 4 pwent peyi a, epi nou di fòk sa chanje.

Ou pa ka goumen si w pa konn kote nanm ou ye. Ou pa ka goumen pou w di w ap goumen ou pa menm konn nan ki eleman ou soti. Sa vle di tout nèg met granmoun sou nou leve kanpe. Epi reveye sa k anndan nou an, se sa k anndan nou an k pral di nou kiyès nou ye. Epi lè n konn kiyès nou ye, n ap konn kòman pou n abòde, pou n atake kriminèl mechan sa yo.

Ap gon nouvo klas kap ouvè donk si on moun bezwen antre nan klas ou ka kontakte OGDSO epi si w bezwen antre nan klas klas yap manke ouvè Pòtoprens dimanch ap gon klas kap ouvè enben antre an kontak avèk responsab zafè edikasyon an sou 44 55 52 28 epi di l enskri w epi vin aprann gratis vin konn kiyès ou ye vin konn tèt ou o non di vodou ayisyen. Bienvenue avek nouvo frè ak sè nou ki pral antre nan batay la. An Jenese yo bezwen tout kouch net an jeneral. Kelkeswa moun ou ye nan sosyete a. Depi ou pa konn fè mal, ou pa konn touye moun, ou pa konn detwi moun a lang ou. N ap tann ou anndan batay la. Klas la ap ouvè, vin konn tèt ou, epi nou pral batay. Bosal bosal! Makodèl soufle lanbi a, soufle lanbi a e! Ou menm ki nan Cap Haïtien gen kou pou ou, soufle. Pran kou nan Oje de So, w ap kontakte nou sou menm nimewo a 44 55 52 28. Ebyen w ap jwenn aksè pou jwenn kou moun k ap viv nan Kap Ayisyen. Pou ou menm ki nan Latibonit, frè m ak sè m yo nan Marchand Dessalines, nou deja gen tout kondisyon deja reyini pou gen kou yo kòmanse, n ap tann enskri yo. Ebyen si w vle enskri toujou pou Latibonit, Menm nimewo a, 44 55 52 28. Enben ou menm ki aletranje, nou pa ka kanpe konsa pou n pa gade w, pou n pa gade w pou n di e ou menm sa n ap fè avè w. Non, ou menm tou ki nan peyi etranje, ou menm tou fò w gen aksè ak avèk kou yo. Enben, ou prale sou www. Pwen. Ojdeso. Pwen òg, o, ji, e, de, e, s, o, pwen, o, r, g, ou pral enskri sou sit la kòm manb epi wap ach, wap jwenn kou yo, kou yo a yon pri derizwa, m kwè kou yo, si m pa twonpe m se 12 dola 50 pa kou, wap jwenn 4 kou kap koute w 50 dola sèlman, donk al aprann konnen premye eleman de baz nan le vodou ayisyen sou bitasyon, sou liminasyon, sou lwa ak sou zansèt. Ebyen pou moun ki okay yo nou deja pran de dispozisyon kote nou gen de frè ki anndan ekip la okay nou voye yo al pran de fòmasyon yo aktyèlman ap pran fòmasyon donk pou nou gade kòman nou pral ouvri lekòl la dan le sid dayiti nou renmen okay anpil se sak fè twazyèm edisyon marasa a te fèt nan tòbèk

Yo pa bay pèp la ti pati pal la non. Mete la tati koto ye ee mama ee sou manje manje pèp la mama kouri koto vle woy woy woy. Men pa bliye sin manje manje pèp la nap mouri vant anfle. Woy woy woy sou manje manje pèp la mama kouri koto vle woy. Enben ok nou abòde avèk sijè nou jan nou te dil talè a. E Genyen 10 peyi nan Amerik la 10 peyi sa yo ki Soti yon rezolisyon E rezolisyon ke yo soti a Se ankò Avèk le gouvèneman ameriken Avèk lèzetazini damerik 10 peyi damerik santral

an Repiblik Dominikèn, sa vle di nan peyi la Repiblik Dominikèn, ebyen ansanm FOPREL ki se Mouvement des Parlementaires Législatifs de la Caraïbe et d'Amérique Centrale, yo te reyini ansanm pou yo di yo menm sa yo panse de Ayiti, men se a la Repiblik Dominikèn nan Punta Cana ke yo te fè reyinyon sa. Ebyen lè peyi patisipan. ont exhorte les États-Unis à inclure Haïti dans le plan Alliance pour l'Amérique centrale. Pa bliye ke Ayiti fè pati de Karayib la. E se si, nan Karayib la se Ayiti k pi mal. E Etazini, ou mèt tande tout bagay, nan alyans ki genyen, lòt peyi ki nan Amerik yo, yo pa twò pi mal ke sa pa rapò avèk Ayiti. Donk, gran peyi yo, Langletè, Lafrans, Lèzetazini, yo mete yo dakò pou yo evolye peyi sa yo. Pa egzanp, devan zye nou la o venteyinyèm syèk, nou wè kote Etazini etire Pòtoriko nan eta l te ye, li menm mete l kòm senkanndezyèm eta dè Lèzetazini epi l etire Pòtoriko nan mizè. Sen Vensan, etsetera, sa k sou titèl Lawoland, sa k sou titèl Langletè, yo gen yon vi. La a, Naso Bahamas, gen yon vi. E gen nèg Ayisyen ki kite Ayiti k al Provo, se lavi y al chache, pa rapò avèk bagay la k pi grav lakay. Donk, dè me, sa vin pouse ke nou konprann, egzòte, Ke pey palemantè sa yo egzòte Etazini, se paske yo wè Etazini pa janm panse avèk Ayiti nan oken pwojè de devlopman ki fèt, ki ap fèt nan Amerik la oubyen ki ap fèt nan Karayib la. Li di, Se pou Etazini enkli Ayiti dan le plan Alyans pou Lamerik Santral, ki vize a arete la kriz, la grav kriz, yo byen byen di, la grav kriz sosyo ekonomik e politik an Ayiti. Li, nèg yo di, Etazini dwe prese prese enkli Ayiti nan pwojè sa a pou gade kòman yo kapab bloke kriz eko, e, e kriz, e, e, e, e kriz politik la e pwoblèm sosyal ak ekonomik gen nan peyi a. Paske yo kwè ke menm jan lòt peyi yo ap evolye, nan pwojè sa a ke si Ayiti ladan l omwen ap gon rale mye, omwen pèp ayisyen an ka rale yon souf. Men poukisa yo pa enkli sèlman Ayiti nan pwojè sa a? Lors de la cérémonie de clôture, les 10 présidents des parlementaires membres du FOPREL, Genyen men peyi ki te reprezante yo. Gen Beliz ki te reprezante. Gen Kosta Rika ki te reprezante. Gen San Salvador ki te reprezante. Gen Gwatemala ki te reprezante. Gen Onduras ki te reprezante. Gen Nikaragwa ki te reprezante. Gen Meksik ki te reprezante. Gen Panama ki te reprezante. Gen Porto Riko. ki te reprezante, epi genyen la Repiblik Dominikèn ki te reprezante. Avèk 10 palemantè ki reprezante peyi sa yo nan FOPREL, ki se òganizasyon, ki son òganizasyon de palemantè de l'Amerik Santral e Basen di Karayib, pou le devlopman dirab nan Karayib la, nèg yo te reprezante ansanm. Yo pibliye. Yn rezolisyon egzòtan Lèzetazini a kolabore pou fè fas a lensekirite ensi ko pwoblèm dedikasyon e de la sante an Ayiti. Nèg yo renmen pale klè. Nèg yo pa twò pale klè. Pwoblèm ensekirite a, efektivman vre se Etazini ka ede n rezoud li. Se Etazini k ap bay zam. Tout gwo zam, 70 mil, 80 mil dola ameriken, 100 mil, se sou pasaj Etazini l antre la a. Se Etazini ki konnen nèg k ap vann zam ann Ayiti yo, li pa janm arete yo lakay li. E dayè, gen zam menm ki pou pase la menm se gouvènman k bay lòd pou pase avè l e yo antre ann Ayiti. zam fann fwa, zam destriktè. Se menm Etazini an 1994 ki te vin la a, ki te rive Site Solèy, ki te ame moun Site Solèy. Donk se nòmal pou jodi a 10 palemantè sa yo ki reprezante nan Foprel pou yo mande Etazini pou l kanpe ensekirite a. Dayè si Etazini vle pou l kanpe ensekirite a, se li ki te vin bay zam, li konn tout kote pou l al dezame. Bay mwen kèk ti grenn chak vini mwen militan kap sipote sdp ki nan pouvwa di pral kraze mouda bandi nou konn se blag nou fè nou konn se manti nou fè polisye pral mouri pi rèd nou konn se manti nou fè polisye pral mouri pi rèd Epi ensekirite a nèg yo konnen se Etazini ka rezoud li. Donk nou mete n dakò sou sa ke Etazini ap genyen menmiz li ka pote pou rezoud pwoblèm ensekirite a. E depi l pa vle ensekirite a rezoud, l ap ogmante l. E kounye a l ap ban nou zam. Gade konbyen zam yo te pran sou pò Senmak la wè la. Gade konbyen zam yo soti Etazini yo antre la. Yo kontinye antre. Etazini kontinye ap ban nou zam nan peyi a. Pwoblèm de edikasyon. M pa ka di se Etazini k ap ede nou rezoud pwoblèm edikasyon an. Men pwoblèm ensekirite a m klè sou sa. Paske pwoblèm edikasyon an, se yon pwoblèm ke nou dwe rezoud a la baz. Se yon pwoblèm nou dwe pran fondamantal, nou dwe pran l nan fondman l. Edikasyon yon pèp pa ka fèt pa lòt nasyon. Donk Etazini, si l ta ka vle ban nou èd sou le plan edikativ, men jan m ap pale la, si m ka moutre nou, se paske lè palemantè de la Karayib e de Amerik Santral, yo konnen depi 1914, tout moun pa bay tèt nou manti sa, depi 1915, depi 1915 pou rive jodi a, Se Etazini ki kontwòl pouvwa politik, pouvwa ekonomik an Ayiti. Depi lè yo fin okipe nou, paske kiyès ki pa konn sa? Mwen menm vle pou nou konprann sa m ap esplike a la klè. Etazini okipe nan 1915, li pran 19 an pou l okipe nou, li fini okipasyon l an 1934, epi l tou vote yon akò ki rele akò 2 out 1933 avèk le prezidan Stenio Vincent, kote l di kèlkeswa moun k ap minis, kèlkeswa moun k ap direktè jeneral, kèlkeswa moun k ap sekretè deta, k ap direktè jeneral de lapolis, k ap jeneral an chèf de lame, tout dwe jwenn aval anbasad amerikèn avan yo nome. Sa vle di ki sa? Etazini te gentan gen kontwòl minis, direktè jeneral, sekretè deta avan menm li kite peyi a pou l asire l kèlkeswa prezidan k ap moute pa ka moute sou akò sa a pou elimine l. Donk pa gon nèg k ap minis la, pa gon nèg k ap direktè jeneral la, pa gon nèg k ap sekretè deta la, si blan an pa vle, ou ka sa. E sa k fè ou wè lè blan di tout nèg silans, ou wè tout nèg pliye on kote paske nèg la konnen pou l chèf ann Ayiti fò blan an vle depi lè akò sa a siyen nan peyi a. Sa m ta ka pale a. An sa a, pou pa gen moun k ap vin di popilasyon an sa, ki se yon konplo entènasyonal, donk se nòmal, jodi a, si ke Etazini mande pou l gen kontwòl minis, li gen pou mande pou l gen kontwòl sekretè deta, li gen pou mande pou l gen kontwòl direktè depatemantal, donk si w mande pou gen kontwòl yo se pou, swa pou byen peyi a oubyen pou mal peyi a. Si w mande, ou mande l. Pou devlope peyi a oubyen pou detwi peyi a? Ebyen nou menm de 1934 a 2021 lè nou fè evalyasyon an nou wè Etazini te mande sa pou l te detwi peyi a. Donk se nòmal jodi a yo mande Etazini pou l vin rezoud pwoblèm ensekirite a paske se li k bay zam. Si w vle edikasyon, Nèg yo, si nèg yo te vle, si nèg yo te pran yon desizyon an 1933 pou yo te di y ap ede Ayiti, nou pa t mande nèg yo pou yo te vin di nou kòman n dwe edike, men gen dè ekipman ke n te ka bezwen, nèg yo te ka ban nou. Se yon sa k rele kolaborasyon, patenarya antre peyi a peyi. Men e pa sa k fèt, dayè Etazini kraze. edikasyon nan peyi a, ke li ban nou edikasyon, li ogmante peyi a prizon, li ogmante l a zam. Sa vle di l ap ban m zam, l ap ba w zam, n ap al tire sou frè nou, y ap arete nou, epi yo tou mete prizon pou nou, pou n al pran tout move sansasyon ki genyen nan vi nou. Donk se pwojè Etazini an sa. Twazyèmman se sou koze lasante a. Nou pa mande Etazini pou l vin di nou kòman pou n jere ministè sante nou. Nou pap mande Etazini pou l vin di nou kòman pou sa pou n aksepte ak sa pou n pa aksepte. Men, si Etazini ki te okipe n pandan 19 an, ki vòlè tout resous nou, ki pa rèt nan nan tout tanp ki te gen alepòk yo vòlè lò, yo vòlè tout sa n te gen kòm richès nan peyi a, yo foure tè a, yo pran tout sa k te gen anba tè a pandan 19 an, Si nèg yo te gen o mwen yon ti konsyans, nou pa tap mande yo pou yo te vin antre pou yo vin di kòman pou n pwodui sante nou, ki mod de sante pou n genyen. Men o mwen, nèg yo te ka fè n gade yon 15, yon 20 lopital nan peyi a. Nèg yo te ka fè n gade yon 15, yon 20 lopital nan peyi a, epi chak ane, nèg yo te kapab ban nou posibilite, jèn nou yo, apre yo fin konn medsin natirèl ke nou tap vin vann yo, paske si nap fè yon sante nan peyi a, se medsin natirèl la nap pwone, men jèn sa yo tou ta voye al fè eksperyans nan medsin atifisyèl la dan dè inivèsite, dan dòt peyi, pou te retounen nan peyi a vin osèvis de peyi a pou yon medsin de kalite. Yon bon medsen atifisyèl ki etidye pa lasyans, fò al chache konnen medsin natirèl la. Se lè w fin konn medsin natirèl la, ou pral vrèman sipè nan branch sa k rele medsin nan medikal la. Men nou pa ka mande Etazini sa, men omwen Etazini ta fè on senkantèn, on ventèn de lopital nan peyi a. Donk sa vle di nou dakò ak desizyon ke nèg yo di a ki mande Etazini enkli nan pwojè sa. Men, atansyon la Repiblik Dominikèn, atansyon lè 10 peyi de lamerik pou n pa vin ni tou, pou n panse lè nou di enkli Ayiti nan pwojè Amerik Santral la, Se vini nou pral vini, nou pral met Ayiti sou yon lòt fòm dokipasyon, sou yon fòm okipasyon dè peyi kòm La Repiblik Dominikèn, dè peyi kòm Kosta Rika, dè peyi kòm Panama. Non. Men nou menm, nou menm jodi a n ap fè analiz la nan rezondèt la. Nan rezondèt la, ki sa l ye? Jodi a se efektivman les Etazini se pwoblèm peyi Dayiti e si Etazini vle, si l bay patisipasyon l nan ede kraze bandi nan peyi a, nan mete bon jan estrikti pou n gen lopital nan peyi a, nan mete bon jan estrikti pou n gen lekòl nan peyi a ki konstwi, m ba w garanti, m ba w garanti efektivman pwoblèm nan ap rezoud. M ba w garanti pwoblèm nan ap rezoud. Ann avanse. Pa ayè, lò di dènye somè

a lanse une fwa de pli un appel à la communauté internationale pour un dialogue sur la crise qui touche Haïti pour qu'il en résulte des élections libres et inclusives. Mesye pandan reyinyon sa ap fèt, minis afè etranjè dominiken an wè pa ka gen eleksyon nan peyi a mesye. Sa nou pa ka bay tèt nou manti. Misye di pou gen eleksyon lib nan peyi a fò kominote entènasyonal la dakò. Fòk Lèzetazini dakò pou rezoud pwoblèm yo. Si Lèzetazini pa vle rezoud pwoblèm yo, ou di pou m al nan eleksyon. Bon, Ariel pral fè eleksyon. Bon, si pa egzanp yo di m al vote Lasalin, kòman m pral fè vote? Si pa egzanp se Kafou m tonbe m al vote, kòman m pral fè moute machin m al Kafou pandan ti lapli babekyou anba a? Kòman m pral fè al vote nan yon zòn kote Gon chèf gang ki dirije l, lavi m an danje. Kòman m pral fè vote pandan gen tout zam sa yo nan peyi a, tout politisyen gen zam, jou eleksyon an tout zam ap nan lari. Kounye a yon sitwayen ke m ye, m ta gen pitit mwen, m ta gen madanm mwen, m ta gen sè mwen, m ta gen frè m ki chwazi di m yo pral vote nan eleksyon, pandan yo pral vote kè m ap sote. Pandan yo pral vote kè m ap sote, twòp zam nan peyi a. Kòman moun pral fè eleksyon nan peyi a? Donk, sa ankò m dakò avèk deklarasyon minis dezafè etranjè dominiken an pou mande kominote entènasyonal la, e nou menm k ap bay zam nan peyi a mesye, Lèzetazini vin rezoud pwoblèm nan. Nou konnen byen Ariel Henry son maryonèt, nou konnen byen tout sa k la a se gè ki pral pete antre yo, se batay yo pral batay antre yo, politisyen pral batay ak politisyen. Enstitisyon pral goumen avèk enstitisyon jiskaske nou vle fè sa n vle fè Ayiti a. Nou vle redui popilasyon jan n vle a, nou vle vin enpoze. Sa k fè blan pa vle vin ede nou selon nou menm nan ka sa nou ye a? Omwen, menm pou lafòm, nèg yo t ap fè yon bagay kanmenm. Menm si se yon entèvansyon militè yo t ap ba ou la a, bay pou yo jere ti bagay gang lan. Nèg yo gen yon pwojè pou yo mennen w menm nan yon sitiyasyon kote ke ou pa gen anyen w ka fè. Ou vin tout le mond wè w nul tout bon vre, tout le mond wè pa gen anyen ayisyen an ka fè, epi pou yo vin enpoze w tout sa yo gen pou yo enpoze w, vaksinasyon, nouvèl òd mondyal, titèl, tout bagay nèt. Yo vle fè l byen, men yo vle moutre le mond se ou k pa kapab, se ou k ap goumen antre ou, pandan se yo menm k ap envesti anba pou goumen antre ou. Men moun ki gen bon nanm pap antre ladan l. Moun ki gen konsyans wè kou a. Men ti nèg ki visye tankou Andre Michel, ti nèg ki visye tankou Beauplan, ti nèg ki visye tankou Nenel Cassy, ti nèg ki visye tankou Marc Michel Martelly, ti visye tankou Rosemon, ti visye tankou Roody Heriveaux, pakèt ti visye san nanm. Donk yo y ap antre nan pwojè a, yo pral goumen antre yo epi jis pa gen yon chanbademan. Epi pou nèg yo vini pou yo di bon definitivman moun sa yo pa gen anyen yo ka fè, son pakèt nul, son pakèt inyoran, son pakèt sesi epi yo vini yo enpoze w sa y ap enpoze w la men m konnen bagay la yon jou, jou va jou vyen e bagay la pa p osi fasil jan nèg yo panse l la e nou menm n ap kontinye goumen nou kontinye la anba nèg yo nou kontinye reziste antanke ayisyen nou kwè nan ginen an nou kwè nan gwo lwa yo yon jou kanmenm sa ap chanje. Sa ap chanje. E on jou l gen pou l jou, m gen pou m voye zye m anlè Petyonvil. M pa on milat. On milat siryen. M pa on milat libanè. M pa on milat ejipsyen. On milat izrayelen. Lyen m pa konn non yo. Arab. M gen pou m voye on jou, on, m gen pou m voye je m on jou. M voye je m nan peyi a, m pa ka tande André Michel k ap pale. Pou l pale se nan lòt peyi pou l ye. On jou, li gen pou l jou nan peyi a. Li gen on jou pou l jou pou Lèzetazini panse l pral vin enpoze nou avèk sòlda, avèk gwo bout zam. Epi lè sa a, l ap wè bosal yo deja la. Bosal yo la, y ape gade ki lè Babilòn ape fè erè. N ap tann tout blan meriken sonje sa. M te vin la, m te di nou, 17 ameriken k la yo, se blòf. E menm si yo te la, Etazini te lanse, te anonse, nou sonje sa? Raple nou sa wi. Etazini te anonse. Lap antre, la voye vin pran solda, vin pran misyonè ki lòtbò a. M te kanpe m te di sou tè papa Desalin nan la pa gen kenn ti blan masisi kap vin antre la. Sonnen m te di nou sa. Pase m te fin tcheke pou nou, envizibleman m te vin di nou espri yo pa bay blan masisi pasaj pou yo antre la. E nap kontinye kenbe a rityèl fèmen pòt, ouvè pòt pou ginen an, fèmen pòt pou lisiferyen an, kontinye fè entèpelasyon, Pou n pran tranbleman de tè pou kraze 21 legliz nan Sid, menm jan sot kraze l la. Nou konprann sa vle di? 14 out, jou pou jou, dat pou dat, se 19 a 21 legliz ki tonbe nan Sid wi, katolik, silvouplè. 19 a 21 legliz katolik ki tonbe nan Sid. Sa vle di n ap kontinye limen nan mouda yo, n ap kontinye fout yo minòka nan mouda yo, n ap fite grenn anbasad amerikèn, se yon jou pou n voye je n nan peyi a, pa gen kenn anbasadè ki ka kanpe nan peyi a. E pou ame gen pile peyi a pou l santi dife pran sou li, epi dyab yo reveye. Bay bay, n ap vin panse nou ka fè pèp la sa nou vle. Jodi a lemond wè l ke Etazini se pwoblèm peyi Dayiti. Kèlkeswa pwojè ki genyen dè tèt E e kominote e e e e e mesye karayib yo e amerik santral yo vle vin sou ayiti yo konnen konnen si yo vin mal nap resevwa yo mal sendomeng sendomeng n pa jwe si w vin an moun o nap resevwa w an moun men si w vin an bèt nap pran w an bèt e si w vin an bosal nap pran w nap pran w an an makawon Ala kite dimanche kote bosal la dèdo pou nou makawon pou mache bon e nou k ayisyen nou pa konn pè pèsòn nèg men se vre nou gen rezon lèzetazini damerik se pwoblèm peyi dayiti e le jou ke ti nèg isi pa kite ti viza ti rezidans pa gen foli sitwayen ameriken konprann tèt yo pou n batay kont etazini nou pa pè ti lame l la. M di sa jodia, m wè pakèt nèg ap vin di m oh lame la pi lame pi puissant du monde, les Etats Unis d'Amerique. Non la France te gen gwo lame tou. Oh se pa menm epòk, men se pat menm epòk la menm si, si menm jan tou, si nan epòk ki te genyen an tou, nèg li yo pat gen anyen nan men yo, la France te toujou gen pi gwo zam. Ok, la France te toujou gen pi gwo zam. Etazini konnen byen ak gwo zam li yo se pè l ap fè nou pè. E sa k fè l envante sinema. Lè l vin envante sinema, l ban nou sinema pa l la, li enpoze nou. Li moutre n kòman l ap pase anlè. Li moutre n kòman lame l ap pase anba dlo. Li moutre n kòman l ap rive. Men Etazini gen lè bliye nou menm Ayisyen. Nou pa yon pèp fizik. Nou se yon pèp dyab! Nou se yon pèp ki pa fasil. Nou se yon pèp dyab! Ou ka vin a bato a, n kouri al nan lanmè a! Bon n abitye fè l! Ou ka pase avèk cha de gò la. Wap pase wap pase avèk avyon lan lè a, n desann li a priyè. E nou k ayisyen an wi. Nou ka sakaje lanmè a sou la n koule l. Bon nou te konn fè l deja. Li pa toujou la. E nou k ayisyen an wi. Le jou ke n konprann pou n kite visye, pou n kite annanfan, pou n pou n kite ap onore blan masisi kriminèl. Nap frite grenn anbasad amerikèn, nap frite masisi madivin sa yo ki kraze peyi dayiti epi tout moun kap ap gade yo bon sa yo la. Le jou ke nou pran konsyans, le jou ke nou fin fè dekolonizasyon mantal sa poun mache sou yo nap voye je nou nan 4 kwen peyi a pa gen anbasadè kap ka pile peyi sa. E nan jou kap vini yo la, nan mwa kap vini yo la, nan ane kap vini yo la. On anbasad ap anvi pile peyi sa l pa ka pile l. L ap rete pou kò l dife pran sou li tèlman gen dyab k ap vin nan peyi a. Pa kwè w gen dyab non mesye. Ti sa nou wè la yo la fwamasyon nou men kè nou sote. Lisiferyen men kè nou sote nou poko konnen la. Dimil nou wè kè nou sote. Dimil sèlman nou wè. Envizibleman nou wè deja. Men gen 3 eskwèt ki poko debake envizibleman. Gen 3 eskòt ki poko debake la wi. Kabwa poko debake non mesye. Kabwa mawoule lanfè san pitye poko debake non mesye. Bon nou poko resevwa eskòt sa. Eskòt sa poko vini kèn sote. Anperè a poko parèt mesye. A eskòt li. Bizango! Bizè vwa chanprèl paka retounen la a Ti sa n wè la kè n sote Sa n genyen Tann peyi a mesye Ayiti se peyi manman n a papa nou l ye E e e nou fè sa nou vle avè l Enben mesye tann peyi a Fè sa n vle a peyi a Pran peyi a fè l tounen on savann Kontinye gangsterize moun Kontinye tiye moun On jou l ap jou N ap wè Mezanmi sonje Nago tèt nan a te di nou sa N ap voye je n nan peyi a. N ap voye je n nan Petyonvil, nou pap wè Siryen, Libanè ak Arab ankò. N ap voye je n, n ap tande radyo, n ap tande televizyon, nan gad televizyon, n ap voye je nou, n ap wè Andre Michel, politisyen kriminèl yo, nan radyo entènasyonal n ap tande yo. Nap voye je nan anlè nan peyi a tout anbasad ap fèmen e nagonaya pitit dyab la Jean Jacques Dessalines ki dim sa non nan tout bosal nan